Baze e moun sa yo ta enplike nan lanmò padon jiskaprezan nou pa vle di lanmò paske li rete jisteman a verifye paske genyen e analiz adn nan ki jiskaprezan o nivo laboratwa nou poko jwenn rezilta a alò nou pa an mezi pou lman pou nou konfime paske konn di lanmò fòl deklare fòk nou wèl e jisteman apre adn nan fòk jisteman pou nou ta konpare e pou nou ta dil men e asavwa rezilta adn nan li poko parèt men gen 16 moun ki arete e tout moun sa yo transfere e. Enstriksyon dosye a sitou. Nan afè Lasalin, genyen 25 arestasyon ki fèt e tout defere nan kabinè denstriksyon, genyen tou onivo Kafou Fèy, genyen 19 moun ki arete ki defere onivo kabinè denstriksyon. Konsènan dosye lanmò analis politik Petion Rouspide ki t ap travay nan Radyo San Fen, n ap di ke ankèt la an kou e dcpj deja. tande moun nan kad dosye sa. Bon se sèten ke ankèt la li ap apwofondi paske genyen de vèsyon ki vin jwenn nou, n ap analize yo pou n apwofondi e o moman opòten dè ke gen evolisyon n ap mete fanmi n e popilasyon an okouran e laprès. N ap pale jistis kou li la Guerrier puiske komisyon episkopal jistis ak lapè CJLAP prezante ayè jedi 11 jiyè 2019 la Swasandisetyèm Rapòl sou Sitiyasyon Swasandizyèm wi Swasandizyèm Rapòl sou Sitiyasyon Vyolans ak Ensekirite nan peyi a. Rapò sa prezante nan kad disetyèm jounen pòt louvri ki òganize sou tèm Konbat vyolans se responsablite Leta ak chak grenn sitwayen. Komisyon an pwofite eksprime preokipasyon l fas ak sitiyasyon sa k ap devlope. E nan peyi a dènye tan sa yo kote y ap boule kò moun tou vivan. Nan sans sa, sekretè jeneral CJLAP lan, Joël Joseph envite popilasyon an ak lajistis pran responsabilite yo fas ak monte fenomèn ensekirite a dènye tan sa yo nan peyi Dayiti. Yon repòtaj Reginald Remy.
Malerezman sa se reyalite komès ak sitwayen kap vann pan bosal ak moun nan anviwon yo tankou Lasalin, Site Solèy pou n site sa yo sèlman. Reyalite sa yo oblije afwonte l chak jou menm si li pa sispann voye anpil moun ki chè pou yo ale nan peyi san chapo. Fiziyad ki fèt mèkredi 10 jiyè 2019 la nan mache Kwabosal kote plizyè moun pèdi lavi yo revòlte òganizasyon kap defann dwa moun yo pami yo, Komisyon Episkopal Jistis ak Lapè. Poukisa dè moun deliberamman chwazi tire sou dè ti machann? Premye jès pou ta fè a si w vin kot machann sa pran kòb li. Kiyès ki pwofite de reyalite sa? Poukisa leta fè silans sou li? Poukisa ti machann sa yo mouri pèsonn pa mnzenyen pou yo? Sitwayen sa yo ki tonbe anba bal bandi souvan pa gen aksè ak fineray, pafwa se chen ak kochon ki manje yo, osinon yo mete dife sou yo. Sekretè jeneral Jilap la, Joel Joseph, kondane ak tout fòs li seri pratik sa yo. Respè pou kò moun! Kretyen vivan k ap mouri an kaskad nan peyi a, kote se chyen ak kochon k ap fè fineray moun sa yo ki ta dwe antere nan tout dignite yo kòm pitit Bondye. Tout vye pratik sovaj nou te kite dèyè depi 30 lane, se yo k ap fè aktyalite, tankou, moun k ap boule moun parèy yo, itilizasyon abiziv gaz lakrimojèn k ap fèt nan yon seri de espas sakre sou yon seri de moun. 2 men balanse kap mande jistis pou yon kòb ki ta dwe ede yo sòti nan sitiyasyon kote yo ye a. Fenomèn ensekirite a pa epanye pèsonn, bandi yo ap pran kontwòl katye yo grenn pa grenn, esperans lavi yon moun nan peyi Dayiti parèt kontrè ak mwayèn entènasyonal la pou repete defansè dwa moun nan. Sitiyasyon an grav anpil, esperans lavi chak grenn ayisyen konnye a se 24 èdtan renouvlab, tout valè moral, Kesyon etik ak eta de dwa prèske pa egziste ankò. Men, kote otorite nou yo? Kote tout moun ki te pran angajman epi ki te pwomèt yo t ap vin ede pèp la? Peyi a sou mòd pilotaj otomatik. Òganizasyon dwa moun yo parèt depase menm pou reyalize yon ankèt akòz fenomèn boule moun ki, daprè sa yo di, vin parèt alamòd dènye tan sa yo. Komisyon an kontinye fè ankèt li, men sa parèt yon ti jan difisil kounye a nan ankèt yo paske genyen yon seri de prèv nou pa ka jwenn. Paske kounye a ki sa yo fè lè moun yo fin mouri ebyen yo disparèt yo? Sa vle di si yo boule yo oubyen yo mete yo nan sak oubyen yo fè lòt bagay ansanm avè yo donk ou genyen manque de preuves.
N ap raple nan dat 13 novanm 2018, bandi ak zam masakre popilasyon k ap viv Lasalin, daprè yon ankèt Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun reyalize. Pandan masak sila, 64 moun pèdi lavi yo, omwens 150 kay piye, boule ak krible ak bal, rapò Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun nan, pa twò depaman ak pa misyon Nasyonzini. Pou apui ak lajistis la nan peyi Dayiti, Minijust, ki menm jan ak knddh, revele enplikasyon kèk otorite nan masak sila. Yon masak ki te revòlte anpil moun, poutan soti 13 novanm 2018 pou rive jounen jodi a, anpil moun kontinye tonbe anba bal bandi, popilasyon k ap viv nan Lasalin nan kontinye ap konte kadav. Reginald Remy, Caraibes FM. Nan rapò sa a Guerrier komisyon episkopal jistis ak lapè prezante kote nou sot tande yon nan responsab yo Joël Joseph yo pale de itilizasyon gaz lakrimojèn lapolis fè nenpòt kijan nan nenpòt katye tankou nan zòn kote gen lopital nan zòn kote gen lekòl tou yè nou aprann lapolis te itilize gaz lakrimojèn Krimojèn nan kad yon mouvman sou Channmas kote genyen anpil etidyan nan inivèsite episkopal la ki te pran gaz pandan yo te nan sal de klas, sa ki te blije yo transpòte yo an ijans nan lopital. Komisyon Jistis ak Sekirite Sena Repiblik la antretan rankontre ayè jedi 11 jiyè a o kòmandman polis nasyonal lan. Yo te diskite sou sitiyasyon sekirite peyi a dènye tan sa yo kote sitiyasyon k ap devlope nan katye Lasalin ak sikilasyon zam ilegal nan peyi a te nan mitan diskisyon yo. Prezidan komisyon Jean Ronel Senatus pwofite poze DG Michaël Michel-Ange Gédéon kesyon sou gang ame yo ki ap miltipliye chak jou pi plis nan divès zòn andedan peyi a. Senatè Jean Ronel Senatus nan mikwo Wenchel Adrien. Nou te genyen yon seyans de travay avèk gwo eta majò lapolis la sou pwoblèm sekirite ke nou ap konstate jodi a nan zòn Lasalin, nan zòn Kwadèbosal kote ki vide machann yo pa ka vin vann ankò, Bisantnè, Gran Ravin, Matisan de manyè jeneral e pou n rive Basen Ble kote gen yon enspektè de polis ki tonbe nan kad egzèsis fonksyon l anndan komisarya a. wè avèk direktè polis la ki obstak ke l rankontre nan kad pwosesis de sekirizasyon vi ak byen sitwayen yo. Li pale n de anpil pwoblèm ke l rankontre ki genyen a wè ak bidjè, sa ki tonbe daplon nan chan daktivite nou kòm palmantè pou n degaje n moun bay peyi a bidjè pou la pnh kapab bay moun yo sekirite. Men l pataje de enfòmasyon avèk nou ki enkyetan kote nou wè de 2018 pou tout ane a te genyen 698 moun ke yo te jwenn. Ki mouri. Alòske jodi a nou an mwad jiyè, swa setyèm mwa nan ane 2019 la, nou gentan a 517. Nou genyen 17 polisye ki te tonbe an 2018. Jodi a nou nan setyèm mwa, nou nan a 25 ka de polisye ki tonbe. Nou wè tantativ k ap fèt pou boule komisarya. Nou tande sa k pase Lasalin nan yè. Sa vle di pwoblèm nan li alarman, konsta a alarman. Mentnan nou menm nou pran dè desizyon avèk direksyon jeneral polis lan ki gen a wè. avèk zam k ap sikile anndan peyi a. Nou konnen byen an 2012 genyen prè de yon senkantèn zam ki te disparèt onivo di palè nasyonal, pèsonn pa konn kote yo ye. Direktè polis lan fè n konnen yo jwenn 2 nan zam sa yo Jamayik, li jwenn youn ladan l an Repiblik Dominikèn, li jwenn youn nan operasyon ke yo fè Lasalin. Gen 46 lòt zam ki deyò. La a komisyon an pran angajman pou nou fè yon ankèt palmantè sou li pou n konnen kòman zam sa yo te pèdi, èske vòlè te antre nan palè a, èske se nan men yon. moun ke ou te ye yo disparèt pou al chèche verite sou li. Men nou pran angajman ankò pou nou pale ak popilasyon an tou paske nap wè sèjousi gen yon kouran kap pa travèse nou se touye moun, boule moun. Se frè nou ki nan gran ravin kap mouri, se sè nou ki nan matisan, ki nan riyèl plis, ki nan vilaj de Dye kap mouri e se frè n ak sè n kap touye yo. Se frè nou polisye yo ye kap sekirize lavi nou nan lari a men se frè Nou tou ki ap agrese polisye yo nan moman gen manifestasyon, nou pa aksepte polisye yo ap tabase moun, ap tòtire moun k ap manifeste paske fò yo respekte dwa yo. Sepandan nou menm antan k sitwayen tou, nou gen fason n pou n pale a polisye yo, nou gen fason n pou n sekirize polisye yo paske yo sot nan zantray pèp la. Pwoblèm lajan se youn nan pi gwo pwoblèm lapolis la ap fè fas paske ou pa ka mande polisye a pou l al bay sekirite lòske li menm li pa sekirize tèt. Sa a se yon pwoblèm. ki ka pran ti tan, men k ap mande de de administrativman pou genyen de zangajman ki pran. Nou t ap koute Senatè Jean Renel Senatus se te yè a. Fenomèn ensekirite an ki kontinye ap pran jarèt nan peyi an dènye tan sa yo, li lye ak yon ansanm obstak enstitisyon lapolis la ap fè fas nan kad travay li, daprè direktè jeneral pnh lan, Michel-Ange Gédéon. Toutfwa, nimewo 1 polis nasyonal la fè konnen lapolis ap kontinye miltipliye Jefò l yo yon fason pou konbat zak ensekirite ki pa sispann repete nan peyi a. Ann koute Michel-Ange Gédéon, l te pale konsa nan mikwo Wenchèl Adrien. Se te yon ekselant rankont.